On ti machin ki soti Ozetazini. Depi an 1934 machin sa te gentan fèt. Ebyen jodi a yo mandone 3 milyon goud pou machin sa li menm li dedwane. Ebyen se nan optik sa jodi a nou twouve nou nan kafou lamò kote nou soti nan gwo pon twazyèm seksyon komin Milo pou deriv. Ke leta nan nò chwazi fè pou ke yo kraze kay malere yo anndan twazyèm seksyon komin Milo, ebyen jodi a nou menm nou vin di leta ayisyen, pèp ayisyen an gen dimal pou ke yo dekante ant bandi yo, nèg vitelòm yo, nèg nèg lanmò san jou yo, antre leta ayisyen avèk bandi yo kiyès ki pou pèp la? Paske menm jan bandi a deplase lal brile, lal mete dife. Se konsa menm tou nou jwenn leta ayisyen ki akonpanye gran nèg ki ap kraze kay moun yo mete dife nan yo. Se menm jan an tou lè nou gade yon malere ki voye yon machin an Ayiti depi an 1934 modèl la egziste ebyen jodi a li bezwen 2 3 milyon goud nan dwàn Okap ebyen jodi a nou pa gen anpil bagay pou nou di si leta ayisyen pa pran men kòm se Lenò ki rete kòm yon koulwa imanitè n ap fèmen l. Nou wè kafou sa se li ki pote repiblik dominikèn, se li ki antre vil kap ayisyen. Donk jodi a nou vin mande cpt a pou l resezi l paske se sektè prive a kap dirije, se yo ki gen Alix Didier Fils-Aimé, se yo ki gen Laurent Saincy. Depi lè 2 moun sa yo la, yo kòmanse atake nou nan nò pou yo vin kraze kay nou, pou ke yo fè tè, pou ke gran nèg nan pòtoprens vin rete. Nou gen entèdiksyon. Objektif manifestasyon an pa lòt ke se yon kantite kay ki gen tan konstwi popilasyon an konstwi anndan nan twazyèm seksyon Milo a nan Gwo Pon ebyen jodi a nou genyen Madam Laroche nou genyen Mèt Telcide nou genyen Harold Chéry nou genyen Alexis ki chwazi kanpe anfas popilasyon an e nou kritike Direktè Depatmantal Nò Polis la Sem Calixte Nou kritike komisè gouvèneman an, Eno Zephirin, ki aksepte bay tout moun sa yo mwayen leta a pou yo vin goumen avèk malere yo. Ebyen jodi a, Moïse Jean Charles voye nou nan nou pitit Desalin pou nou vin pale e akonpanye moun twazyèm seksyon komin Milo. E li di kòm pitit li, si y voye nou, moun sa yo pa tande rezon, se li menm kòm papa k ap vini. Se pou rezon sa, nou vin di leta ayisyen, pèp la poko konprann, antre nou menm, Avèk nèg gang yo kiyès nan yo ki pou pèp ebyen jodi a si nèg nan pòtoprens men lage vagabon nan okap vle pou okap gate tankou pòtoprens ebyen se sa nap fè se dènye mesaj ki soti nan gwo pon twazyèm seksyon milo ki rive jwenn leta nenpòt lè yo atake ankò nap fèmen pòt depatman an paske se la yo jwenn èpòt entènasyonal pou yo vole pou yo jwenn kòb pou yo tou reminant pou otèl pòtoprens se la yo jwenn dwàn pou moute machin tèt nèg, on ti kontenè pa ka dedwane nan Okap pou yo jwenn lajan pou yo fè vagabondaj nan Pòtoprens. Se la APN ap piye, sezi machin a malere, san yo poko pèdi. Ebyen jodi a, nou vini nan kafou lamò pou nou vin di se swa nou viv oubyen nou mouri paske malere pa gen sekou. Bandi nan kò an nou, Leta nan kò an nou, nou pa konn ki sen pou nou rele, ebyen jodi a, se pou yon dènye fwa, san sa a n ap fèmen pòt depatman Nò.